Nap fè konnen pou lapolis lan pap fè bak nou paka fè bak paske nou gen misyon poun akonpli e nap kenbe angajman ke nou te pran. Kounye a nou menm se nan pyèj nou pran e jan nap pale a nap kontinye pran nan pyèj.
Nou konnen lapolis lan angaje nan yon batay kont krim òganize, espesyalman kont anlèvman, kont kidnaping ki ap boulvèse vil sosyete a nan pòch li, nan tèt li. Operasyon iyè a se te yon faz desisiv nan aksyon ke nou te deja mennen kont fenomèn sa a. Paske se youn nan kote yo kenbe pi fò moun yo kidnape yo. Nan operasyon sa a, nou pèdi 4 polisye ak 8 lòt blese. 2 blese yo, 5 deja sou sipital, 3 lòt nan yo genyen sou eta stab. E nou gen materyèl ki rete sou teyat operasyon. Kòmandman an ap prezante senpati l ak fanmi polisye viktim yo e pran angajman. pou akonpanye yo kòm zanmi. Senpati kòmandman an ap jwenn lajwenn tout polisye yo e raple yo nesesite pou ranfòse solidarite an. Senpati tou ak tout moun nan popilasyon an k ap soutni efò lapolis la e ki estomake pou pi plis. Si te fèt kòm se vre. Nap fè konnen pou lapolis lan pap fè bak. Nou paka fè bak. Paske nou gen misyon pou n akonpli e nap kenbe angajman ke n te pran ki se pwoteje ak sèvi popilasyon. Mèsi pou prezans nou.
Lòt kesyon?
Ki pwoblèm nou gen ak moun nan Vilaj Dedye? Poutèt moun nan Vilaj Dedye ap pile polisye yo touye yo nou tout nou fache pou sa? Kote n dej ye lè moun Vilaj Dedye t ap soufri, te nan grangou, yo pa gen lopital, yo pa gen wout, yo pa janm al lekòl, yo fon ti kominote? Kote yo rete a pa gen moun ki janm wè yo nan lis yo. Kisa sa te janm pral bay lè angiz pou w edike moun se zam ou mete nan men yo pou w itilize yo. Kounye a nou menm se nan pyèj nou pran e jan n ap pale a n ap kontinye pran nan pyèj. Lè n ap mande pou y al boule moun nan vilaj de Dye. Konsène yo kontan. Prezidan kontan. Premye minis kontan. Anm DG pnh kontan. Paske yo wè nou pa wè kote vrè pwoblèm nan ye. Yo wè nou pa wè se yo k pwoblèm nan. Ou konn sa m ap mande nou nan moman an? Gang. Polisye, jounalis, pèp, nou pa gen chèf. Met tèt nou ansanm, se nou k chèf tèt nou, vrè moun yo al dechouke yo. Di yo li lè li tan pou n ap masakre nou. Li lè li tan. Pou ap mete nou dozado. Li lè li tan pou ap fè nou frè nou, sè nou youn manje lòt. Li lè li tan pou fè timoun piti ap gade polisye tankou elmi. Li lè li tan pou fè y ap rache moun mete moun nan bourèt. Epi apre sa, w annik fè yon nòt sòti, kiyès ki pèdi, nou menm pèp ki sòti. Nou ba yo yon manda pou yo jere peyi a, pou yo fè nou santi nou. Nou se moun. Enben yo fè nou santi nou pi mal pase yon bèt. Nou la toujou, nou kwaze bra nou. Sa pase yè. Jodi a la e tankou kòm si de ryen nete wi. Nou tout nou chita lakay nou wi. Tout bagay ap regle wi. N ap tann yo pale toujou pou nou. Enben chak yo pale pou nou, se sa k rive wi. Nou poko janm deside nou pa gen gouvènman toujou? Nou poko janm deside nou pa gen moun ki pou pran desizyon pou nou toujou? N ap toujou wè bandi ap toujou triyonfe sou nou paske yo pi entèlijan. Wè pyèj gouvènman an tann pou nou an, yo pa pran ladan l. Gouvènman an vole polisye nou yo al. tire sou nou lè nap manifeste pou grangou. Polisye a gen menm pwoblèm ansanm avèk ou pou l ta antre anndan manifestasyon lap tande mèt li, li son vye esklav ki di l al tire sou moun yo pou yon ti kal kòb. Pa bliye wap fè ti kal kòb la jodi a men men lavi w men lanmò w. Ou fè prè de 2 zè tan wap plenyen, wap mande èd pou yo vin ede w, Pyès moun, frè w yo pa reponn telefòn, yo kite w nan konba w ap mennen an. Guess what? Ou konn sa pèp souvren fè? Yo moutre avèk bandi a jiska lamò. Sa w konnen k fè sa? Lè yo gen pwoblèm grangou. Lè yo pa ka manje. Lè yo pa ka sot nan lari a. Lè polisye antre anndan Vilaj de Dye fè yon bagay, kiyès ou konnen k kanpe avè yo? Gang nan. Gang nan moutre yo. Li son homme plus konfyans ke gouvènman an. Gon lè kap rive, se tout popilasyon kap rele viv bandi, aba politisyen. Pa depi kounya pa kanpe pou nou di ase. N ap wè kote n ap rive. Mwen k ap pale ansanm avè nou la a, yon sèl bagay yo fè m, yo fè m pap janm met pye ladan l. M kite l pou yo, yo fè sa yo vle. Nou poko janm tande kote yon bandi ap pale pou nou tande sa y ap di. Li di w e pa yo k touye polisye yo. Ou pa ka ka Si polisye yo te jwenn mwayen yo tap touye yo tou men pa bliye kote wap antre a gen nenpòt 400 500 nèg ame kote yo ye a la yo pa sòti non yo pè sòti tou wi yo gon ti sosyete anndan pou kont yo se se moun ki pote bagay ba yo wi kounye a nap di pou detwi yo lè yo fin detwi vilaj dedye menm moun kap founi zam nan pral pou yon lòt kote. Paske lap gade nou kòm enbesil, nou poko janm konn kote vrè pwoblèm nan ye. Yap detwi vilaj de Dye jodi a, si se site solèy pou yal fè krè yo, pou yal bay zam yap fèl ankò yap toujou mete nou dozado. Toutetan n pa di bandi, lapolis, Jounalis, pèp souvren, dyaspora, ann met tèt nou ansanm, nou pa gen gouvènman, nou pa gen moun k ap dirije nou, nou p ap pran lòd nan men moun. Detente vit machin nou pa p okipe w. Lè y ap detente vit machin, te gen prè de 500 moun nan lari a nan operasyon sa a, tandike gen 12 ti grenn moun k al nan Vilaj Dedye. Anvan w desann nan vilaj dedye pou w ale a, w ap voye moun ale a, ou pa chèche konn sa k anndan an, ou pa chèche konn konbyen nèg ki ame gen, ou p ap chèche konnen paske w konnen se ou k ame yo. Pa manyen vilaj dedye mwen pyès moun. Ki sèm levan, rekòlte ra latanpèt. Nou pa t janm te wè yo, e sa l bay kounye.